Mwen ak ou anpil fwa nou pase plizyè ane nou pa janm rive reyalize objektif nou te gen pou ane a. E nou jwenn anpil rezon ki fè sa. Genyen nan nou ki di se pwoblèm ensekirite peyi a, prekarite peyi a. Pèp la pa ka manje, pèp la nan ensekirite, pitit pèp la pa ka al lekòl. Pèp la pa ka al travay! Pèp la gen tout kalite pwoblèm! Ebyen nan videyo sa nou pral gade kòman nou kapab rive reyalize objektif nou genyen pou nouvèl ane sa ki pral antre a.
Nou pataje kontni ki gen rapò avèk devlopman pèsonèl, tankou reyisit santimantal, reyisit sosyal, reyisit finansyè. Abòne ak chanèl la si w potko fè sa, pataje kontni yo avèk yon fanmi w oubyen yon zanmi w. Pou n rive reyalize objektif sa nou gen pou lane pwochèn nan, nou pral swiv ansanm yon pwosesis an 5 etap. Premye etap la se fè yon bilan de objektif ou te genyen pou ane sa. Sa ke ou te reyalize ak sa ou pa t rive reyalize. Fikse objektif ki reyalizab pa rapò ak sitiyasyon aktyèl ou. Objektif ou genyen nan vi ou deja se yon boustè k ap ede ou reyalize lòt objektif ou pral gen nan vi ou. Dezyèm etap la, sèke ou pran yon moman nan vi ou. Weka to de tout distraksyon. Ou ka chita anba yon pye bwa, oubyen ou kouche nan yon espri de meditasyon. Epi, tout lide, objektif ki pase nan tèt ou, ou ekri yo sou yon papye. Ou fè yon brainstorming, tankou ou te ka rele sa yon remimenensh. Apre sa, ou seleksyone twa ladan yo ke ou santi ki plis enpòtan pou ou. Sa pral depann de ou. Pou ka seleksyone yon objektif sosyal, yon objektif finansye, yon objektif espirityèl oubyen yon objektif santimantal. Ou ekri yo a lenfinitif, lire, faire, avoir, être. Pa egzanp, Trouver un emploi avant le mois de septembre, Trouver la personne idéale avant 25 décembre, Lire 12 livres pendant cette année. jene douz fwa pandan sèt ane. Twazyèm etap la, pou chak objektif sa yo, ou fè yon plan pou w gade kijan ou pral itilize pou w reyalize objektif sa yo. Kote ou pral jwenn kòb pou reyalize l? Kiyès ou pral konsilte pou konsèy? E ki moun ki pral ede w reyalize objektif sa si w ta bezwen resouzimèn avèk ou? Rete jiska lafen videyo a pou w pa rate youn nan etap yo.
Katriyèm etap la, Nou koupe plan sa nou gen pou 1 an an 12 ti mòso. Nou pral reyalize youn nan ti mòso sa yo chak mwa. E chak ti mòso mansyèl la, oubyen chak ti mòso nou gen pou yon mwa, nou koupe l an 4 ti mòso ke nou pral reyalize youn nan ti mòso sa yo chak semèn. Senkyèm etap la, Ou fè yon kalandriye de travay, ou mete omwen 3 tach Chak jou ke wap reyalize men kap apwochew vè objektif ou genyen pou semèn nan. Ou ka itilize kalandriye telefòn ou oubyen yon bout papye pou ka sonje yo e plis fokis sou yo. E pa santiw fristre si yon jou ou ta rate youn nan tach sa yo, wap kapab reyalizel demen. Konsa tou, si yon jou ou ta santiw plis de bòn imè, wap kapab reyalize plis ke 3 tach sa yo. Nou sot wè 5 etap pwosesis pou nou reyalize objektif nou genyen pou pwochèn ane a. Premyèman, se yon bilan de ane aktyèl la. Dezyèmman, se yon brainstorming pou n ka jwenn bon ide objektif pou ane k ap vini a. Epi, twazyèmman, se yon plan pou chak nan twa objektif ke n te seleksyone yo. Katriyèmman, se koupe chak objektif sa yo an ti mòso. Senkyèmman, se fè yon kalandriye de travay pou n reyalize 3 tach chak jou k ap mennen nou vè objektif sa yo. Pa bliye, Chinwa di yon vwayaj de mil pa kòmanse pa yon pa. Si w gen yon lòt mwayen ke w konn itilize pou w reyalize objektif pa w yo, pataje l avèk nou nan espas kòmantè a. Si w renmen videyo a, pataje l avèk yon zanmi oubyen.